Aplikasyon pou Medicaid, donk pou w kapab kalifye nan Medicaid fò ta gen, fò ta anba 133 pousan nan manch ke povrete. Donk ki moun ki ka aplike? Donk fòk moun sa a aplike pou pou li menm oubyen avèk fanmi li, oubyen avèk pitit li nan Medicaid. Donk, fanmi sa a, l ap yon imigran pou l kapab aplike, epi fòk timoun yo elijib. Donk, aplikasyon sa a, li p ap afekte w nan imigra nan stati imigrasyon w. Pou w kapab devni yon rezidan oubyen yon sitwayènte ameriken. Si yon moun ede w avèk aplikasyon sa a, w ap bezwen 6 etap. Premye etap la, w ap. aplike l an liy ki trè vit. Ki sa w ap bezwen? W ap bezwen yon sosyal sekirite, w ap bezwen yon paycheck ki sou fòm W-2, apre sa w ap bezwen yon asirans ki pale de chif, asirans, sa pale de asirans, epi w ap bezwen enfòmasyon ki relate avèk djòb. asirans ki kouvri pou fanmi l lan. E poukisa y ap mande w enfòmasyon sa yo? Donk, se paske pou yo kenbe tout enfòmasyon ou bay yo kòm prive epi pou yo an sekirite ke lwa mande li. Kisa w ap bezwen? Y ap bezwen 30 jou pou yo kapab apwouve w. Si ou ta bezwen yon ou ta bezwen yon èd pou aplikasyon, wap prale nan yon liy wap wap wap wap pran dhsservices pwen iowa pwen gov oubyen rele nan sant

Men kòman sa dewoule. W ap pale de ou menm nan aplikasyon an. Non ou, siyati ou, e adrès ou, nimewo telefòn ou, lang ou prefere pou yo rele ou pou entèvyou a. Dezyèm pati a. Pale de fanmiy ou la enkli de ou menm, mari ou, timoun ou ki gen plis ke 21 an. Si ou marye oubyen ou pa marye oubyen si ou nan konkibinaj, ou pa dwe, sa ou dwe enkli se ou menm, mari ou, Timoun ou gen ki gen plis ke 21 an, si ou pa marye avèk yon patnè, donk si nou gen timoun ansanm. Dezyèm bagay, bagay ou pa dwe enkli, si ou pa marye ou ap viv avèk moun nan, oubyen si nou pa marye e timoun yo pa pitit ou, ok, eksetera. Dezyèm pati a, ou menm, w ap ekri non ou, donk si se Se ou menm sèl w ap ekri self, S-E-L-F, w ap ekri dat ou fèt, sa ta di mwa, jou, ane, w ap sèks, si se fi oubyen gason. Apre sa, w ap ekri nimewo sosyal ou. Apre sa, kesyon, y ap poze w de kesyon pou w kapab ranpli. Si se ou ranpli avèk madanm ou, pou timoun ou, eksetera. Y ap mande dezyèm an pèsòn. Dezyèm moun nan, y ap mande menm jan, y ap mande l non l, lè l fèt, mwa, jou, ane, sèks li. Menm jan pou twazyèm moun nan, menm jan pou katriyèm moun nan, menm jan pou senkyèm moun. Twazyèm pati a, ki se si se American Indian oubyen Alaska Native, nan l kwape di wi oubyen si te non, nan pou sa yo ekri non. Siyati ou. Katriyèm pati a se kisa fanmi lan an kouvri pou pou Medicaid lan. W ap di n wi, ki se si se Medicaid, si se Medicare, si se Tricare. Ou pa bezwen klike sou Tricare ou se si se Peace Corps. etc. Senkyèm etap la, donk w ap pale de kòman djòb ou kouvri pati sante a, kòman l peye asirans sante ou. Donk lè sa a w ap mete non ou. Non yon anplwaye yo peye w. Social Security Number. Kòman bòs bòs ou a rele. Nimewo IN li. Adrès e kote w ap travay la. Nimewo e bòs telefòn li. Adrès nan ki state epi zip code epi email li. pou yo kapab kontakte li. Kantite kòb yo peye w, pa mwa, pa ane, pa semèn, etc. Sizyèm etap la se asistans pou kapab konplete pou aplikasyon an. A di moun ki te asiste w la. Donk e la pe ekri non l, adrès li, telefòn li, Oubyen si se òganizasyon epi ID òga nimewo òganizasyon an apre sa wap siyen dat mwa jou ane epi lè sa wap ekri moun nan ap sètifye se li menm ki te edew si son ajan etc. Donk pou fini, ou ape ekri siyati ou pou di wi ou sètifye ke ou menm ki ou li, ou asepte tout bagay epi epi dat.